y a la pèsepsyon e a la reyalite. Lè yon moun vin di w m pral bay kouran 24 sou 24 nan tout peyi a, se t yn pèsepsyon e se fo. Menm Etazini, e menm Etazini pa gen, tout Etazini pa gen kouran 24 sou 24. Vwala.
E lè Dimitri Vorb di l, yo pran m kòm enmi paske yo panse se mwen k pa vle. Se pa vle m pa vle. I'm real. M ap ba w verite a. Verite an se ke pa ka genyen toutotan moun pap travay pou yo peye. Si w pa ka peye, kòman pou yo ba w kouran 24 sou 24? Fò yo ba w yon minimòm. Poukisa yon moun pa ka peye yon lopital? Poukisa pa gen lopital nan peyi a? Donk, there is so many truth e lidè tankou w, li difisil pou w di verite a. Mwen menm sa fè m plezi paske m wè ke ou pa Ou pa fè yon show pou fè moun plezi, ou fè yon show paske ou vle tande, ou vle diskite, ou vle echanje, e ou pa mind ke yon moun pa kontan. Gen de moun, si li wè yon moun pa kontan, se nan direksyon moun kontan an li vle ale wi. That's it! Enben se sa k pou fè chanjman n ap chèche a. Sinon nou p ap janm jwenn chanjman sa n ap chèche a. Si nou pa ka di moun yo verite, nou p ap jwenn chanjman an. Nou fèk kòmanse ap trepase, e mwen menm mwen pap antre nan lojik nan lojik sa, mwen menm map di verite tout tan, yon moun lèt fache map di w verite, I'm clean, I know what I did and what I did not, e se pou sa lèm vin la, anvan nou pale ou di m Dimitri èske gen kesyon ke w pa ou pa ta renmen ke m poze w, mwen di w Gandhi san filtè mande m tout kesyon, m pa gen kesyon m pè reponn, e map tann ou wi, m poko mwen poko mande m yon kesyon pike, map tann ou. Sou tout kesyon nèt, kel kesyon bif ke m te gen a lòt atis, bif ke m te gen a entèl, eske m te gen bif a iks ou ygrèk zèt, Dimitri Vorbe san filtè, m pa gen anyen ke m krenn paske mwen klin. E m se yon nèg de bon komès. M pa gen anyen sensè kont pèsonn, ryen ditou. M ka di yon bagay ki pa fè yon moun plezi, petèt pa erè ou nenpòt bagay, men m pa yon moun ki mechan. Ok, ok, ok. E m Non, pa paske renmen ou di, ou sousou. di konsa M ke pa ou renmen gen, sousou gen... non men. M pa renmen moun ki sousou men. Ou wè, ou wè zanmi m, m pa Mhm. gen zanmi ki sousou men. Izolan son nèg ki konn di avèk mwen. Kato son nèg ki di avèk mwen. M pa bòs pèsòn, m pa gen relasyon bòs a okenn moun. Stéphanie, ou wè Stéphanie son moun ki frekan anpil. Stephanie son moun okontrè dayè tout lajounen map anmèdel map di Stephanie ou awogan anpil ou zuzu wi tout tan map dil son zuzu men son moun kem renmen anpil men mgen relasyon moun a moun avèk moun mpa gen lòt relasyon ke se moun ki travay avèm ke se chofèm ke se anplwayem ke se kolaboratèm mpa gen relasyon diferan de moun a moun mwen menm. Ok.
Paske talè se pale word vès anpil nan culturel e li pa gen asoti de la. E nou konn wè nan kanaval gwo barikri devan etc. E menm si anpil moun ap mande eske nou rezime e lakilti avèk kanaval sèlman. E mwen m ta pral rive nan yon nivo pou m mande tou e An tèm apre Sogener e jounen jodi a, ou ap viv Etazini, ki sa ou panse ou kite an Ayiti kòm yon fòm de legasi?
Bon, m pa kite okenn legasi paske m se yon jèn timoun toujou, se 48 an m genyen. A ou se yon moun wi mon chè. Non mon chè, yon timoun mwen ye toujou. M gen 2, 3 ti grenn bab blan men m poko kite. Men m gen anpil bagay ke m fè ke m pa pale. Pandan m deyò a la, m resevwa yon apèl omwen chak semèn moun jalouzi. M te fòme yon platfòm jalouzi. Nou rele l fòs jalouzi ki anlè jalouzi. Chak ane, m toujou ede yo. M mete 800 timoun lekòl chak ane. M ba yo sak lekòl. Chak ane pou Nwèl, m fè fèt pou yo nan katye a. Nou t ap konstwi yon plas ansanm jalouzi. Tout plan an la deja. M te fè yo kado yon mòso teren. Tè a la deja. Plan yo fin fèt. Plas la potko fini. Mwen travay avèk Louino Robiliard Site Solèy. M ede misye nan konstriksyon bibliyotèk de Site Solèy ki anndan Site Solèy. Louino, ki son jèn gason ki sipè enteresan, Bibliothèque de Cité Soleil, pou les gens de Cité Soleil, kounye an l pa ka fini, l prèske fini, men depi lè pwoblèm Cité Soleil yo, gang yo anvayi l, yo kanpe anlè, yo sèvi avè l kòm baz yo, m espere yon jou ya kite nou kontinye li. So, gen anpil bagay ke m fè ke m pa fè reklam, m pa vante, se yon jou Magalie di m, Dimitri, Ou konnen ke moun pap janm konn kiyès ke w ye. Gen de bagay fò w medyatize. Moun yo panse w pa janm fè anyen, w pa janm regle anyen. Tout bagay m konnen w ap fè tout jounen, m voye anpil jèn lòtbò nan inivèsite, m ede plizyè ale o Kanada. Valéry Numa ka temwanye, misye te rele m yon lè, misye gen yon pakèt loreya li ta renmen voye. Nou te voye sis ou sèt an menm tan. Nou te peye yon pakèt bagay pou yo, jiskaske yo tounen. Yo gen, yo fè katran inivèsite lòt bò. Donk, mwen te mande, kòman rele lòt gwoup ki voye jèn an Ayiti, ki chèche yo an pwovens, ki mete yo, kòman rele gwoup sa ankò, Dafne te di, bon, brèf. Donk, wi, m fè anpil bagay Gandhi, m pa, bon, I don't like to brag about it, m pa oblije. Fè reklam pou sa m fè. Yendi chak ane fè anpil bagay tou. Yendi se yon timoun ki fè anpil bagay, ki pa janm pale. Bon, li kòmanse poste de tanzantan. Donk, m toujou patisipe nan tout sa m kapab. Non, paske se youn nan jan jounen jodi a, anpil moun love li, redore blazon l. Se yon teknik, moun ki vin avè l la, misye rele Rockfeller, ki vin ak teknik sa a chak fwa kòmsi ou ba moun yon kalòt, ou ba moun yon surèt pou l souse. So, ki fè ki sa, sa vin chak fwa ou fè yon bagay ki negatif, men si ou fè de sosyal, sa kòm tounen kòm de palyatif, si m ka di l konsa, pou ou jere sèten choz. Men kounye a, si nou, si nou, si nou ap avanse, e, emm, pa egzanp, gen anpil moun k ap pale de pwoblèm ki gen yo menm avèk atis. E kijan sa te, pase kijan w fè pou yo toujou wè w. E sa m ta pral di w, jounen jodi a, plis wè w kòm yon moun ki konfliktyèl ke yon moun k ap fè sa ki pozitif. E sa fè m ap eseye konprann e kijan sa yo fè vini. De ki bagay w ap pale egzakteman pou m ka reponn ou? De ki sa? Non, pa egzanp, yo pale de Darline Desca, yo pale de. M pa janm gen pwoblèm ak Darline Desca. Ok se te petèt Jessica? Wi, Jessica bon, m ap di w, bon, m regrèt ke sa te fèt paske m pa panse sa te bezwen rive la sou rezo yo. Son moun ke m te konnen, nou te gen de relasyon, se Jessica sou Twitter. Paske mwen son moun tou, m son imen. Fò w konprann sa, m son imen menm jan avè w. Si m byen avè w e m konsidere w ke nou byen, epi sou rezo sosyo pou yon rezon ou yon lòt, ou trete m de vakabon. Fò atann ou aske m ka reponn ou tou. Se pa mwen k al atake w. M pa atake w, m pa janm di anyen de Gandhi. Donk nou gen relasyon Gandhi mwen avè w, nou ede, nou fon bagay, nou te fon bagay ansanm, nou rive yon kote, eksetera. Epi yon jou ou nan yon konvèsasyon piblik, epi gen yon nèg ki di, bon, ou byen avèk boujwa, ou fout byen a Dimitri, epi ou reponn, oh mwen m pa janm annafè avèk milat santi sal, eksetera. Donk, reyaksyon m, se nòmal, m son imen. Donk, lè moun nan pran l konsa, m reyaji. Mwen di, lè w te bezwen m ou te vin kote m nan, ou pa t twouve m ton boujwa sal. Donk, sa a ete ma reyaksyon a skel m, el a di. Mètnan, jounen jodi a, m panse ke petèt ke bon, M te dwe pi gran, m te dwe kite l fè tenten l, li ta santi l mal pou kont li. Men sa ete yon reyaksyon a cho, paske m te trè byen avè l, nou pa t gen okenn pwoblèm. Ou konprann? E m pa pral bay detay sou relasyon m avè l, men nou te trè trè trè trè byen. Donk sa te etone m e sa te fè m fache. Donk sa ka rive, mwen imen. Ou konprann? Donk, menm jan tou, sa te rive m avèk yon lòt atis e m te fè menm reyaksyon. E se pou sa mwen panse. Ou pale de Bricks?
Wi, Bricks.
Sa te rive m avèk Bricks. E se yon nèg ke m te renmen anpil, ke m pa t gen pwoblèm avè l, ke m te fè plizyè bagay avèk li. Epi yon lè, misye te mande m pou yon bagay, m pa t menm, se pa ke m pa t vle non, sa, m tèlman ap regle bagay, sa echape m, bagay eksetera. Epi se nan bouch yon moun mwen tande misye fache paske l te mande m yon bagay ke m pa t fè l. Epi bon, sa pase. Epi lè vin gen bri sou Twitter eksetera, epi m wè misye ap atake m, Epi mwen reyaji tou. Men, sensèman, si mwen Brix jodi a, m ap bay misye bèl akolad kòm si de ryen li te. Paske, m pa yon moun ki rankinye, m pa t gen anyen kont li, nou pa t konnen, nou pa t zanmi vrèman. Zanmi m se Izolan. Mwen rankontre Brix yon ou de ou twa fwa, nou sponsorize Barikad pandan dèzane akoz de Youri Chevry, men m pa izolan, paske m te toujou konsidere Youri tankou yon frè m. Nou leve riyè lwa ansanm. Gregory Chevry se Gregory Vob, mwen menm m se Chevry. Donk nou te de, ti mesye Barikad yo, mwen konsidere yo tankou fanmi m parapò a Gregory, a Youri. Yeah, paske m sonje nan goumen pou sa w kwè a, e lè sa pil ti milat yo ap vini avèk Roody, goumen pou sa w kwè, anpil timoun. Ou sonje nan Mizik an Foli? Wapwen, m kwe se yon nan ra fwa tou m gen lem te wou. Paske m pe konen, wapwen, ou te nan mizik an foli le album koumen pou sa ou te tap soti, right? Wi, m te vini, m te vini. E mwen menm se yon fanatik Barikad ke m ye. M te fanatik Djakout mizik. M te, kounye an, m pat renmen polemik. Donk le m ap fe kanaval, m te toujou fe ni Barikad ni Rockfam. Mentnan m son moun, m son moun avan tou. E se sa fò moun konprann. M son antreprenè, m son bizisman, men di fèt ke m aksepte pale piblikman, mwen gen santiman tou. Ou wè, kounye an gon nèg ki sot mande m anba live la poukisa m sispann follow e. Pikan.
Pikan.
Paske gen de bagay ke mwen viv, ke m wè, m pa apresye. Donk m son imen. Lòt jou m te fè kont avèk Roberto, avèk Reynaldo poutèt yon bagay nan kanaval ke yo te kanpe sou yon cha yo di yon bagay m pat kontan, m bay reyaksyon m. Menm jan moun nan ka chwazi pou l sipòte yon kan politik e mwen menm mwen pa pou kan politik sa, enben si w chwazi antre la mwen m ka chwazi pa la. Se mon dwa. Alèz, alèz, alèz.
Ou konprann?
Donk, si moun nan chwazi nan yon moman difisil ke m wè peyi a ap koule, ke l ap sipòte yon pouvwa ke m panse ki son move pouvwa, se dwa m pou m pa follow l. M pa follow Tony Mix ankò non, m gen petèt 3 semèn mwen unfollow Tony Mix. Paske mwen menm mwen pa, gen de bagay, gen de pozisyon ke w pran fò w pran l nèt. Donk si misye wè ke l alèz pou l sipòte Tèt Kale e ke mwen mwen pa renmen Tèt Kale, m retire kò m. Epi se pa paske m gen yon pwoblèm pèsonèl avèk li non. That's who I am, m son moun ki real.
Non bon, fin sa se bon pou mwen. Epi Gandhi, m son nèg k ap chèche lapè m. M gen dwa pa anvi tande de refleksyon ki pa ale nan lojik pa m. Twitter m pou mwen, nèg la Twitter pou ou. W ap di de bagay ki pa fè m plezi, m unfollow ou. Ki sa k gen de mal ladan? Epi moun yo fè yon big deal, Dimitri unfollow Pikan, Dimitri unfollow Pikan. What does that mean? Sa pa vle di ke m rankinye, sa pa vle di m gen yon pwoblèm avèk moun nan, m se yon granmoun. Èske si w rankontre pikan nan lari w p ap salye l kòrèkteman? O, byen si, m ap salye pikan sa m gen a pikan, m pa gen anyen a pikan. Amèn. Se chwa politik e lè mien sont diferan, se tou, men m pa gen okenn pwoblèm a pikan non. M pa janm mande yon moun yon bagay an retou lè m sponsorize l. M sponsorize yon moun paske m ap ede w e paske w ap ede m. M ap ede w nan mwayen ou menm w ap ban m yon fòm de marketing pou pwodui m nan. Petèt m pa ta bezwen pwodui marketing nan men m ap ede kilti mwen. Donk mede kilti mwen sa pa vle di ke w dwe manyen. Ou pa dwe manyen.
Men, menm si ede kilti la dan la reyalite, le fè ke ou ba yon atis kòb, li pa obligatwaman vle di ede kilti la. Paske sa yo rele mesena, menm si an Ayiti nou rele sponsorship, sa yo rele mesena, se le, pa ekzanp, ou di tèt ou, you know what, Ann wè kijan n ka genyen mezon de la mizik ayisyèn pa egzanp, kote ladan n genyen de batisman ki rete pou sosyete a, ki rete men si w bay pa egzanp m pa konnen Tony Mix, nenpòt non w ta site a. Se chak pou l al chile avèk mennaj li, madanm ni, e zanmi l, fanmi l. Se tankou e pa kilti w lan answa, men se yon moun ou deside e fon kado, fon kado yon kòb. Ou wè sa m di w la? Gade, si w pa pran de twa kesyon anba live la, moun yo ap goumen avè w, pase m wè moun yo se sa sèlman y ap bonbade, e kesyon pa nou yo, fò w pran kesyon pa nou, bay. Donk, detanzantan, voye je w pou wè si gen de twa ti kesyon pike pou m ba yo l, pase nèg yo renmen lè m reponn kesyon pike yo, e mwen m pa gen pwoblèm avè yo ditou. Yon nèg ki cho nou afè Fantom Fantom m pa gen okenn pwoblèm a Fantom m pa t janm konn Fantom nou pa t janm vrèman byen Fantom se yon nèg ki gen yon tanperaman e m ka di bizà mwen menm tou m gen tanperaman bizà donk nou toujou yon jan nou pa janm vrèman byen mwen a Fantom Fantom te nan Jean Ricean mwen mwen te nan Jude Celestin donk m te pwòch Izolan ou konprann m te toujou trè pwòch Izolan men m pa gen anyen a Fantom tou menm lè nou ka fè ti derapaj nou Se pa, bon, se social media life, but m pa gen anyen kont misye. Misye gen dwa pa renmen milat, bon, se chwa pa l, m pa gen pwoblèm a sa. Mwen menm, mwen pa gen okenn pwoblèm avèk moun nwa, m pa gen okenn pwoblèm avèk atis. Gen anpil milat ke m pa renmen tou. Donk, men m pa gen anyen a Fantom. Ryen ditou, ditou, ditou, ditou, ditou.
Ok, men tan nou ka pale la, m gen enpresyon ke ou son moun imakile, e tank ou pafè, kom si ou pa janm fè anyen, ou pa fè anyen ke ou regrèt, ou gen anyen ou panse ki te pa, ki pat bon? Mwen fèk di w ke m regrèt m pat bezwen reponn Jessica. M panse ke m te dwe fè silans, m te dwe pran M te dwe pli gran ke sa. Donk defo pa m, mwen di w li talè a tou, m se yon nèg ki enpilsif e m reyaji a cho. Pafwa fò m fèmen bouch mwen. Fò m aprann kalme m, fò m aprann kite tan an pase, fò m aprann kite move van pase. Donk dan tanperaman m, de nati, depi m timoun, mwen m reyaji a cho. M renmen beef lan menm. E kom si beef lan, beef lan, m pa mind beef lan, m pran feeling nan beef lan menm.
Ok, e. E wap wè ke trè souvan m te gen anpil pwoblèm avèk Prezidan Jovenel, paske lè misye te di de bagay ki pa korèk, m te reponn misye. M di se pa vre. Lè misye ap bay manti, m demanti l. E sa te, sa pa t fè msye plezi, msye te gen anpil pwoblèm avè m pou sa, e jounen jodi a, o, m pa t janm gen okenn pwoblèm avèk Jovenel. Ok. M rankontre li, men m pa t gen pwoblèm pèsonèl avè l. M gen pwoblèm ke m pa dakò a sa l ap di.
Pale nou de Jovenel yon ti kras. Ki sa w vle m di w de Jovenel? Ki jan, èske w te konnen l pèsonèlman? Èske nou te konn rankontre? Èske li te konn vin nan biwo w? M rankontre Jovenel 2 fwa. On fwa l vin lakay mwen pandan kanpay li te vle pale avèk mwen, on fwa m al lakay li pandan l te prezidan. Nou te gen 2 bèl konvèsasyon e misye te leve akolad, kwoke, bo lè 2 fwa men misye te ofri m pou m te patisipe nan kanpay li, m pa t enterese paske m pa t M pa t vle pwòch Tèt Kale, Tèt Kale pa enterese m. Mateli plizyè fwa rele m envite m vin chita Tèt Kale. M toujou gen menm pozisyon avèk Izolan, m pa nan Tèt Kale, m pap janm nan Tèt Kale. Pou yon sèl rezon, m pa renmen antouraj moun ki nan Tèt Kale. Yo pa reprezante m. Gen de moun nan Tèt Kale ki nan de dosye dwòl, ki nan de dosye louch, ki te gen dosye dwòg, ki gen de dosye bizar. M pap nan anviwònman sa a. Donk, Moun tankou, moun tankou kiyès? Non, m pap site non. M pa pral fè eh, name, eh, m pa pral fè jwèt sa, moun yo konnen. Answit, Mhm. yo awogan. Wè, menm prezidan Mateli avèm, msye pa moun nèg ka awogan. Men jan msye pale avèk moun nan antouraj li pa fè m plezi. Sa vle di msye renmen ke rabese moun anpil, msye renmen joure moun, msye renmen ke moun mete ke anba bouda yo lè la. Mwen menm mwen pa konsa. Ame team player, m renmen ke tout moun granmoun nan antouraj mwen. So, m pa apresye sa, m pa tip moun sa. Donk, antouraj sa pa sanble m, ou konprann? Se yon antouraj ki renmen, kòman yo rele bagay sa? E, kòman yo rele pwogram sa? Debòch, kòm si, banbòch, debòch, tafya, fanm, bay, òji, bay, et cetera. M pa tip de moun. Sa vle di ou pa janm al nan krèy nan vou? Jamè. Kòm si depi ou Bon, Depi w ti moun pou. Lè m te gen 10 etan, petèt yon fwa ou 2 fwa nan vi m, men bon, vrèman, se pa yon bagay ki enterese m. Ditou, ditou, ditou, ditou. M pa renmen krèy, òji, bagay. Epi e poutèt sa ki fè w pa zanmi Tony Mix la, non? Non, m pa t menm konnen Tony Mix renmen krèy ak òji. Men, m pa. M se zanmi Tony Mix. Tony Mix se zanmi m. Si l rele m la, n ap bay gwo blag. Se patnè mwen, nou renmen youn lòt. Men, M pa renmen pozisyon misye, m pa renmen liy misye. Liy misye se pa liy pa m. Men se ki prive l, ou konpwen m pa gen pwoblèm a sa non. Ok, ok, ok. Men kounye an, nan ki moman nan relasyon avèk Jovenel vin kon gen komanse gen monte desan polis kouche sa yo? Depi nou wè, yon nan lòt pa janm gen pwoblèm. Pwoblèm mwen ma misye, se dèyè telefòn. Se nan radyo, se nan laprès, se pèsepsyon. Ou konpwen m, men ofèt, Nou pa janm vrèman gen pwoblèm. Chak fwa nou pale, m toujou byen. Men, lè m di misye pa ka bay kouran 24 sou 24, antouraj misye pa kontan, yo fache, y ap voye pye pase misye pa kapab. Lè misye di l pral met yon teleferik Gandhi, teleferik la ap sot Lasitadèl pou l rive Labadi. Se 37 kilomèt. Nan le mond antye pa gon grenn kote ki gon teleferik ki 37 kilomèt. M pa kwè ke Ayiti pral fè pi gwo teleferik nan le mond. Pou ki sa? Paske pou l sòti 37 kilomèt lan, l ap pran plis ke 7 a 8 èdtan pou moun nan rive kote l prale a. Bon, bato, bato k ap fè 8 èdtan, kòman l ap tann moun yo la a? Donk, sèt an fo pwojè, sèt an mansonj. Lè w di w pral met Wi-Fi sou Channmas. Ou pa ka met Wi-Fi la sou Channmas epi ou vin avèk yon seri de gwo pwojè grandyoz. Donk, mwen menm, mwen renmen di sa m ka fè e mwen renmen di verite. Ou pa gen verite, m pa m pa p dakò. Men m pa janm gen yon pwoblèm pèsonèl avèk Jovenel. Jamè, jamè, jamè, jiska jounen jodi a. M pa gen yon pwoblèm pèsonèl avè l. M gen de pwoblèm ke de bagay ke l di ki pa vre. de ajisman ke yo fè ki pa korèk wi petèt men pèsonèl di tou. Men èske ou panse se te emosyon ki fè e paske e tout suit apre apre lanmò apre lanmò a ou te fè de seri de tweet ke anpil moun pat kontan ou panse se te emosyon toujou? Se nè pa vre di tou. M fè on tweet anvan lanmò misye avèk on mayo Ajantin lè Ajantin genyen demi final la e m fèl pou tèt demi final la. Paske m te kontan ke ekip mwen genyen. Ayisyen entèprete sa yo vle jan yo vle, yo pran l le landemen pou yo di gad sa misye tweet ki pa t gen oken rapò. Dayè machann mango m nan yo di lè m di mango mu a se de sa m t ap pale ki pa t gen oken rapò ditou avèk misye. Lè m di mango a mu se de tèt mwen m t ap pale paske moun tèlman ap choute sou mwen tout jounen mwen di ke mwen se yon mango mu paske gen yon pwovèb kreyòl ki di yo pa voye wòch sou mango vèt Donk m son mango mu se nòmal pou moun ap joure dèyè m. Donk moun yo entèprete m jan yo vle, moun ki pa vle wè m e moun ki renmen m entèprete m jan yo vle. Which is a good thing paske s on arbre à double tronchon ke l ye. Li bon pou mwen tou. Paske anvan m te fè Bifa Laurent Lamothe, m te gen 15 mil followers sou Twitter. Jodi a m gen 320 mil followers.
Ok ok Black Mika babay e te kontan gen yon anpal ankò wi ok so sa vle di ke ke se swa so sa vle di ke ke se swa